Sa k pase an o nivo de vilaj 12 mas 2021, Leta te sipoze mobilize pratikman tout gwo mwayen ke l genyen pou ke gang anndan vilaj ki te fè derespektan sa pa rapò a polisye skwat yo notamman, ke yo pa t dwe egziste ditou ankò. Men malerezman, pa t gon pozisyon vatangè kont sa k pase an. Se te plis deplore. Ou konprann? N ap rive sou non. Lè sa se te prezidan Jovenel Moïse. Prezidan Jovenel t ap laloz kò l. Jiskaske nan pa pran de mezi pou kontrenn sa a, pwoblèm nan li menm li rive sou li pèsonèlman. Toujou nan menm konsta yo, card estime ke, alò li konstate, ke popilasyon an li pa fè konfyans ak leta a. E se sa ki pral pèmèt ke fòmil pou popilasyon an jwenn jistis li pafwa pa rapò ak kesyon gang nan, ki rele Bwa Kale a, li vin pran otan de dimansyon, li ganye otan an entansite anndan peyi a. Popilasyon an pa fè konfyans ankò ak Leta. Se pa ta dwe nòmal non ke se konsa ke l ta ye. Men, lò gen yon Leta ki toujou gen yon konpòteman ki mele m. pa rapò a yon popilasyon ki an soufrans, ki an detrès, li vin klè ke relasyon de konfyans lan li p ap etabli vreman. Èske ou konprann? Leta, moun y ap kouri, Leta kouri ansanm avèk moun yo. Èske ou konprann? Ou gen enpresyon Leta kouri avan. Leta konn kouri avan menm moun yo kouri. Bon ki konfyans ke moun sa pral plase nan leta sa la? Alò ke leta dwe konnen, o rega de prensip yo, la sekirite est un attribut de l'Etat. Bon li menm pou ensekirite l kouri avan l kite popilasyon dèyè. E pi nap pale de yon bagay ki petèt pi serye toujou. Gad kidnaping nan la jodi a. Nou pa wè kidnaping nan finalman l rezoud antre bandi e popilasyon sèlman? Lè yon moun ki gen yon moun ke yo kidnape, jodi an la moun nan plis anvi mennen negosyasyon avèk gang nan pou libere pòch li yo. Ke l foure leta ladan l. Ke l foure leta ladan l. Paske pa gen garanti vre ke ou pral pote plent tèl kote. Bon an n di ke pa egzanp yo kidnape yon moun se nèg vilaj ki kidnape l. Oubyen site solèy. Leta pa, bon lapolis pa site solèy. Leta pa site solèy. Èske w konprann? Si leta a pa site solèy bon kòman ou ka fè al mande leta al pran moun sa yo pou yo site solèy? Li vin parèt jisteman evidan ke se konsa ke l ye. Donk relasyon de konfyans lan li pa etabli epi met sou sa ankò plizyè lòt ti pwoblèm ki genyen. E se sa tou wi ke anpil fwa ke maryaj polis popilasyon gèrye li pa pran. Paske gon ansanm de zak ke popilasyon viktim. E li estime ke lapolis lan pa toujou bò kote l. E la plupart du tan se pa fòt lapolis la non. Se jan politik la òganize an li anpeche lapolis lan fè travay pa l lan. Wi, epi on ekip lòt enstitisyon ki yo menm pa fè travay pa yo tou. Exact. Ki absan, ki pa egziste.
Wi.
Paske lapolis lan pa ka efikas san entèvansyon yon ansanm de lòt enstitisyon ki yo menm gen travay pa yo tou nan chèn nan. Sa w di a tèlman vrè, m toujou tande moun ki nan sekirite yo di w ke lapolis se le dènye mayon de la chèn sekiritè. Wè, wè, wè. Wè. Donk sa vle di ke. genyen sa kòm konsta ke Centre Analyse et Recherche nan Dwa Moun li menm li fè. Mentnan, apati de konsta sa yo, card te estime ke fòk gen de echanj ki fèt otou de aks ki enpòtan tankou pa egzanp ranfòse Leta a, paske cad estime ke si leta ranfòse, leta a pral kapab asime misyon regalyèn ke l genyen, ki se pwoteje epi bay jistis. E. CARD estime ke fòk yo kowòdone epi amonize tou, paske gon nesesite pou ke gon meyè kowoperasyon antre lajistis e fòs lòd. Alò tout sa se pou montre nou ke pwoblèm ensekirite a, de refleksyon kap fèt sou li, de bagay ke moun isit konnen e ke si yo pa aji sou li se petèt bòn volonte ke yo pa genyen oubyen se tou kareman movèz fwa ke yo genyen. Kòdone epi amonize rapò yo ant fòs lòd e lajistis, egalman ong epi sosyete sivil. Epi gen yon dimansyon sosyal nan kesyon ensekirite a, piske gen de koz pwofond ki laplipa di tan pa eksplore, se sa ke Guerrier ap di la, gen yon pakèt enstitisyon k pa fè travay yo. Yon peyi. ki plis marjinalize majorite nan popilasyon l, sitou sa k pa gen mwayen, yon peyi ki kreye otan de povrete, yon peyi kote ke sèvis piblik yo absan. Men, li klè ke sa ap toujou kreye de kondisyon ki soutni ensekirite a sou teren an. Son bagay ki klè anpe sa ye. Pa gen pa gen wout pa bwa nan sa a non. Depi w nan yon sitiyasyon konsa, li klè ke se plis vilnerabilite ke w ap kreye, se plis moun w ap ekspoze a vilnerabilite. E ki di vilnerabilite, gen nèg mal entansyone k ap toujou eksplwate nivo de vilnerabilite moun yo pou ke li mete yo nan de kondisyon pou ke se banditism nan ki sèl mwayen ke yo ofri moun sa pou ke l viv. L ap jwenn de pwa fasil. Yeah.
Mentnan, la nou te nan, nou nan, nou nan, nou nan aks yo. Angajman entènasyonal ke nou sot ap pale talè a. Wi, soutyen entènasyonal lan nou bezwen l. Wi, soutyen entènasyonal lan. Nou, li, li son nesesite pou nou. Nou pa ka pase nde li. Piske nou nan de kondisyon de feblès avanse, fòk nou jwenn de èd. Men kounye a la, Guerrier, se kòman n ap oryante kowoperasyon an, se sa a ki fondamantal. Pou ke se pa caricom oubyen OEA ki chita kote l chita epi l di l, monchè, men sa k ap bon pou Ayiti wi, epi yo voye l bay nou. Jodi a se kòman n ap fè oryantasyon an.
Epi lè yo vini yo wè li pa adapte. Wi.
Menm jan a MMS la. Wi byen si.
Byen si. Yo pa fon yo pa fon yon evalyasyon egzostiv de pwoblèm nan pou ke yo pote yon solisyon reyèl. Eske se sa ke yo te bezwen dayè? Se la gran kesyon. Wi.

Èd entènasyonal an matyè de sekirite jan ke li ye la jodi a son echèk. Men si l son echèk, epi w wè caricom vin avèk yon fèy de wout kote ke se pratikman menm demach sa yo ke li pral vin aplike, men kèlke pa ou gen dwa poze tèt ou kesyon èske se sa a ke yo vle tou ye? He? Mentnan, gen de rekòmandasyon piske se nòmal si gen de refleksyon ki fèt, ap toujou gen de rekòmandasyon pou gade e rekòmandasyon sa yo si yo aplike yo, ki jan ke ka gon amelyorasyon de sitiyasyon an sur le terrain. Nan dokiman an gen plizyè rekòmandasyon. Pa egzanp, yonn nan premyè rekòmandasyon se deklare pou Leta ayisyen deklare eta dirjans sekiritè. Bon, e sa a li menm fò n ta retounen sou li tou wi, paske eta dirjans sekiritè sa a. Yo deklare l deja. Se pa bagay ki m deklare vye tounen mwen pou anyen. Ou konprann? Ya. Wi. Depi sou Ariel eta dirjans sekiritè ap deklare la. Wi. Mentnan kounye a lan, fòk yo gade. Wi si dwe gen eta durjans sekiritè men se atravè kisa ke lap pase kòm aksyon konkrèt sur le teren. Paske m gen kòm enpresyon eta durjans sekiritè la se pèmèt li pèmèt ke kòb yo dekese pi fasil epi nèg plen pòch yo epi anyen par la suite. Kòb yo debloke pou al fè kisa?
Kòb debloke pou fè kisa an reyalite? Ou wè? Elabore yon plan de sekirite sur 25 an, sa son nesesite. Jodi an la se pa OEA ki pou ap fè l pou nou, se pa Etazini ki pou ap panse l pou nou, men se nou menm ki pou chita pou n di wi nou wè fay yo paske nou gen sèvo nan peyi a k ap reflechi tou. Epi men kisa n pwopoze sou 25 an, Ranfòse epi modènize masivman pnh lan. E mwen menm pou pnh la, E bon kòm yo pale de ranfòseman e modènizasyon, m panse ke sa ka tou pase tou pa pa pa yon lòt fòs, yon lòt yon lòt fòm de polis, yon lòt polis di dirèkteman. Piske polis nou gen la a li li malad nan zo tou. Gen anpil ti koreksyon k merite fèt ladan l, gen anpil pase men, wè. Yon pil pase men, piske m t ap li yon atikl k ap eksplike w ke kote nou stoke zam ak bal yo Guerrier, gen de nèg k ap fè komès zam ak bal la nan bagay sa yo. M pa konn, nou li atik sa la? Se yon atik ke, m pa konnen ki ajans non oubyen ki jounal ki ekri l, m pa sonje piske sa gen kèk jou m te li li. Nèg yo eksplike klèman gon bagay konsa anndan lapolis la. Wi, ranfòse, wi, modènize. E m panse gen plis, anpil lòt baliz ankò pou n ta mete paske gen anpil ti pwoblèm ke an matyè de fonksyònman ke pnh lan bay. Menm si m konnen ke se yon enstitisyon ki gen anpil bon grenn e ki itil peyi a anpil wi. Men monchè gen de nivo, gen de bagay ki pou pi byen kontwole ladan l. E konstwi prizon de haute sécurité.

Li kraze lekòl, li kraze prizon, li kraze lopital. Donk gon chwa pou l fè. Sèl sa yo pa kraze se simetyè. Gen de moun ki estime ke men e refleksyon kad lan li opte pou la konstriksyon de prizon de haute sécurité e pi lansman de pwogram de dezarmeman e de reinsersyon. Men mwen ou konnen Guerrier sa son konsiderasyon pèsonèl m soti nan dokiman la pou m pale pou Arnaud Ronald Deshommes. E ou konnen nèg isi tèlman koken e mètdam. Ou wè sèt istwa de pwogram de dezameman e de reyenseyasyon sa a, mwen menm m pa t ap antre ladan l non. E m pral eksplike pou kisa. Leta pa gen kenn kontwòl sou kantite zam ke moun yo genyen. Èske ou konprann? Si Leta pa gen kenn kontwòl sou kantite zam ke moun yo genyen, ann di ke gon pwogram de dezameman ki lanse la, nèg la deside ke. Sou 50 mil zam ke gen, ke l genyen se mil sèlman l ap remèt. Èske w konprann? Piske dezame-man an, m panse ke se, l ap pral fèt, l ap pral fèt nan lojik ke Leta envite moun yo, si w genyen nan bagay nan men w, remèt li. Paske m pa kwè Leta pral ka kontrenn moun nan pou l antre, pou ke li afwonte l, sinon pa t ap lanse pwogram. Èske w konprann? Paske pwogram dezame-man ke yo lanse la nan peyi a deja, se pwogram kote ke. Moun nan gen zam nan men lal wi met. Se dezameman volontè.
Wè.
M pa wè leta konn kontrenn moun yo. Preval te di moun yo depoze zam si w pa depoze l wap mouri. Wè. Donk sa vle di ke sa se yon premye mentnan gon lòt nivo. Le fèt ke bon kòm se pa leta ayisyen ki deklare yo, le fèt ke yo deklare nèg la teworis. Eske l ka antre nan pwogram dezameman an? Wi. Bon kòm se pa leta ki deklare konsa, leta gen dwa lanse lanse sa. Ok. Mentnan pou n retounen nan dokiman an toujou pou n prezante w kèk rekòmandasyon ke cad fè. E cad mande ke yo ankadre gwoup otodefans yo pou evite ke yo transfòme an gang. Sa son pwen enpòtan. Sa son pwen ki ekstrèmman enpòtan nan balans lan monchè. Son pwen ki ekstrèmman enpòtan wi ke cad touche la. Paske gon danje avèk kesyon gwoup otodefans yo. Paske gen anpil gang jodi an la, se gwoup otodefans yo te ye wi nan nan nan sèten tan. Nèg k ap jere katye.
Nèg k ap jere katye.
Nèg ki te konn kanpe dèyè barikad yo, ki te konn ap jere zòn yo, ou konprann? A lepòk se te militan ke yo te ye, puiske nèg ki te nan opozisyon ak Jovenel te konn ankouraje bagay sa a. Epi, se sa yo ki pral par la suite kreye yon pakèt fwaye de gang anndan aire métropolitaine Pòtoprens lan.